Ret branche pou n konnen si l valide. Menm mwen menm m poko wè l valide. So stay tune. Nou konnen chèf Christ pa pral vin bay manti. Gen anpil fanatik k ap sipòte m. Nou konprann ki vle m rive kanpe avè m kit frèt ou ki wè tout padon ane sa m fè. So nan moman anpil respè pou tout fanatik mwen yo ki toujou kenbe men avè m. San nou m pa ta pa anyen pou m byen di nou. Nou wè bagay yo. Nou wè politik yo. Nou wè tout bagay. E nou menm kap revandike pou mwen wè sa m di w la non San fanatik mwen yo e tankou Yon manje kri ki pa gen sèl ankò San fanatik mwen yo e tankou m se yon manje kri ki pa gen sèl ye E mèsi anpil tout fanatik mwen kap revandike Fò kolonèl pati fò kolonèl pati Ban m di nou yon gwo pawòl Depi m te ne pou m pati map pati Ou konprann Lavi a yon senp bagay li Mwen wè l. Sèl atis ki pa janm fistre pou anyen, ki toujou met may, ki toujou travay. Mwen wè l, you know what it is. Mwen wè l, m konnen depi m al lòt bò, anglè m pral pale. Espa. Mwen wè l. M ap big up tout fanatik nou yo ki anba live la, k ap sipòte kolonèl. Ye, tchele sa k gen? Sa k gen la? Poze frem ki jan aktivite yo ye la. Ebe eh nou li e nou poze plat dan bang.
Oui. N'a fè ba yo an pa an katimini pou yo pa wèn. Ebe eh nou li e. Oui.
Chile, sa gen men nou pa pati nou men. Ebe n'a fè nou, depi pati, pati.
Ou pa atis pòch. Si te atis pòch yo tap mete w. Depi ou pati m pati frè m.
Aah sendomeng ou ka moute ou ka moute avyon al sendomeng ou pa al nouyòk pou sa ou pa dyaspora pou sa man nigga. An bèt.
Ou peye m al sendomeng? Ou peye m al sendomeng mwen m santi m pa dyaspora pou sa m vin nan peyi m.

Bon Dominico e.
Oui seigneur. Chwele, vin nan pe ou tande, e nou pou vin ranje peyi nou tande. Map vin nan peyi mwen. M tou nan peyi mwen. Map rele boss mwen ba live la.
Chele, vin nan peyi ou tande, si m te ret nan peyi m, si m ta ret Sendomeng jounen jodi m pa tap janm bigo. Kounye a m pi gwo, m bigo. Ma vin nan peyi ou. Ou wè kounye a ak tè m ye? Ak tè m ye papa.
Ou vè kò ou. A.
O.

E li wèl pati do. Wi, chèf Christophe wèl pati. Moun yo ap tak mwen nou bay pati la. General. Nan stop yo ap la.
Alèz. Demi map pati e general lak pou di m wèl pati. Kounye a. General. Sèl atis kap pati wap vin chache nan airport la. A, e avè mwen pati. Sa bay manti la dan. An mwen. Tout ba yon fòm pou piti si yon fòm men. Hum. Pitit fi ou an fòm? Wi, ou an fòm wi. Tout moun an fòm wi frèm.
Eske moun yo ap tann film nan en frèm? Oh, moun yo ap tann film nan, pa de moun ki pap jourem non. Oh, ou pap pati. Olivier met peyi a, fò Olivier fò pati, fò Olivier fò bay. Anpil fanatik kap sipotem, kap plen paske wè boko wè, boko wè film. Film pral soti Miami, yo boko kolonel, jen kolonel renmen pale, l boko ka moute paspò a. M di non. M di bagay pa m nan yo, e lè èpòt la anba m prale ap leve, m al oche paspò m yo mete sou m pou mwen m ale. E tankou nèg, e tankou nèg Kodak Black yo wi, jde kid. Mèsi, nan deva va, mèsi frè m. Yo di m tè a tranble la, l pa t twò grav, pa gen anyen? Non pa gen anyen non frè m. Anben ok papa.
Oh men moun yo kontan wi Olivier. Sa yo genyen, sa yo genyen.
Mwen dakò wi, mwen ap ri, genlè paske w di m pral pati a, mwen yo kontan wi. E sa w te bezwen lan bouch yo. Si m te di l yo t ap di e dyòlè. Emzo, love you bro. Ah mèsi tande papa. Vakans li ye tonton. Kolo son aktè apa. Tout moun ki bezwen gade film nan tou ou ka mon cash mon cash pou ka wè film nan so map di tout moun tout moun Miami chef Christophe ap vin fè plake chef Christophe ap vin nan red carpet red carpet red carpet Olivier Martelly ap fè chef Christophe a moute avyon mwen al moute gwo avyon avè Marcelo men gondè ki dim moute avyon mpa diaspora pou sa. Ah Mwen t poze tèt fwèt. Bagay sa, bagay sa lap fèt la le 6 fevrier a. Men apre sa, mm-hmm. apre sa pa gon youn kap fèt pou pa la. So mwen tèt fwèt. Ou anvan, sa vè di ou mwen poze. Nou pale deja. Oui.
Ou mwen poze.
Nou pa ka, nou pa, nou pa ka, nou pa ka bay moun yo manti pou di lap gètan pare semen sa, men nan pwochen an ap goumen pou sa la. Nou pa, ou men ma fèm nou gen ti pale nou deja, so pa bezwen pe. Pe. Wi.
Ou met fwet.
On ap fe sa nou gen pou nou fe a. Apre sa pou plaka fet frem. So, anpil respe men. M te kontan an tankou ou nou pale. Men nou konnen m pap tro deranje w paske m te wè w kote w ye. Non pa gen pwoblem papi. E ou menm wi k fem reponn la. Ou konn bagay yo. Pa pale frem.
Anpil love wi. Antouka respe pou tout fanatik kolonel yo. Bay misye love. Afe pam li ye. Fre pam toutan. Ok. Respe. Polo, love papa, na pale pita. Wi. Ok cheri.
Kay Bigo. Bigo. Chef Kriswa. So tout fanatik yo konpren kounya, so nan moman ou bran, sak ta prelim, pozem kesyon, men bay la. Nou ba nou detay. M panse n ap konprann tou, n ap wè reyalite yo. Yo. Sa k genyen menm fanatik yo? Ki jan n wè bagay yo? Ben, Mister Bens, al swiv min Bigo, nap ka wè film nan, oubyen nou ka gade l pa mon, ou ka achte, ou ka e mon cash epi tou swiv min Bigo. Instagram tout kote net. Swiv min Bigo nap ka wè film nan. So make sure pou tout moun gad film nan paske film nan ap bel anpil men. So m konseye tout moun mete may nou, konprann, pou nou wè sa k pral fèt nan fim sa. Paske, nou konn bay yo deja, yon fim, se pa yon jwèt, se pa yon mès a fè, fim nan pran anpil tan, pou nou travay, pou nou reyalize l, se yon nan moman menm. Map big up tout fanatik mwen yo ki te toujou di a fò kolonel pati, fò kolonel bagay, konprann? So nan moman mwen mwen men nou, san nou mpa ta pran yon fanatik mwen yo. So make sure nou konnen mpa vwe, mpa zòzò mwen men. Lèm lèm lèm toujou ap di map pati, chèf Friswa pral pati, e espwa m ki fèm di sa. Men, nan moman ou konprann tout moun wè kounye a Bigo, good respect for you bro, ou konprann? So, respè. Tout fanatik yo respè, m te vle fè live la pou m pataje yon ti ide avè nou. San nou m pa ta pa anyen. Love you. Baww.